Bonjou medam mesye mwen byen kontan jodi an pou mwen fon ti pale de sedomeng non pa mwen se frans tochon nou nan lakou sedomeng nou nan lari sedomeng Nap gade yo, nou debake avèk tout ekip nou pou nou fon ti filme nan lari sendomeng pou nou moutre moun yo kisa ki yon pati ke yo gendwa pat konnen de sendomeng chanèl vizyon an li la pou l edike nou se sak fè ke nou la nap gade nap gade bis kap pase. n ap gade taksi k ap pase, n ap gade anpil pèpè, ou konprann, moun ap moute taksi, moun ap desann taksi, ou konprann, moun ap travèse lari, moun ap vann mango, ou konprann, w ap gade pi fò moun sa yo se Ayisyen ki vann bagay sa yo, ou wè mesye sa k ap bay mango an, li trè kontan, li trè nòmal, taksi ap pase, pèpè ap vann. Moun ap pase avek karish yap vann moun ap bwe krem gade yo yo la wann mango en papay tout bagay sa yo moun ap travese a timoun moun vle vin achte papay vle vin achte kokoye nap gade nap fon zoom nap zooming nap zoom out nap vire a goch nap vire a dwat nap moutre moun yo men sa ke ki genyen lot pati vice sendomeng nan. Konprann? Nou kanpe nan kafou an, n ap gade moun k ap bwè dlo, k ap achte ti boutèy dlo yo k ap bwè, moun k ap travèse, konprann, motosiklèt, ri an danjre tou, men sofè w pa wè gen aksidan, nou wè an pasaj, sa se yon polis touris ki te an blan an, nou retire kamera a sou li paske moun yo le pou souvan yo pa vle w filme yo, so n ap gade, n ap gade anbyans lan. Yon anbyans ki ki fè nou sonje lakay nou, gade li, moun kap vann kokoye tout bagay sa yo. Nou byen kontan. Bus Duarte, ou konprann? Gon anbyans, gon aktivite. Se tankou si nap gade mesye sa a nou wè kap vann kokoye an, nou kapab wè l sanble yon ayisyen. Gade moun sa yo, ou wè se ayisyen ke yo ye. Men konsa tou te gendwa al pale avè yo epi se panyòl ke yo ye. Ou konprann? Men nou gen anpil moun ki melanje la a ant ayisyen avèk dominiken sa fè yon anbyans. Pa genyen kouri, pa genyen tèt chaje, pa genyen bandi ak kidnapè k ap vin kote yo la a pou ki vin kidnape yo, pou ki vin vòlè yo, pou ki vin sezi yo, pa gen zam k ap tire. malgre ou wè mache an yo anba yon pon, malgre sa, ou wè lari an gon trankilite. Ou pap tande yon grenn bal tire, ou pap wè moun k ap kouri dèyè moun a manchèt, sof si yon ka ensidan konsa kapab pase. Men, 99 pou san se la trankilite, tout moun nòmal, tout moun rete dousman. Y ap gade pou yo wè ki sa y ap fè, sa k ap fè taksi, sa ki vin vann, moun ki sou motosiklèt. Nou byen kontan nou fè ti nou fè ti nou fè ti eksperyans sa a pou nou kapab wè ki sa ki jan peyi Sendomeng nan ye. Sa s on lòt pati de peyi Sendomeng nan mwen vle moutre nou nan ti videyo sa a paske le pli souvan yo moutre bèl kote nan sendomeng gen anpil bèl kote ke nou genyen pou nou fè de videyo pou nou moutre ou anpil bèl kote men konsa tou gen kote ki sal gen moun nan lari kap mande gen machann nan lari wa di etankou se ayiti ke w ye Mwen byen kontan mwen fè mwen map fè jan de ti video sa pou nou wè pou nou gen pou nou gen anbyans lan tandans lan tankou se lakay nou ayiti ke nou ye ou konprann nou mache nap gade nap gade anpil Kòm mwen di nou kote nou ye an se plis se pèpè yo vann la ou konprann yo rele yo paka se la yo ye se mache gade rad yo nap gade rad yo nap gade moun kap achte rad ou konprann nou gen piblisite kap fèt lan radyo lan mikwofòn moun ap fè piblisite yap vann yo yap ba w pri rad yo. pri pantalon, pri chemiz, pri mayo, pri tenis, ou konprann, tout moun gon aktivite, gon aktivite san kè sote, gon aktivite san kè sote k ap fèt, nou fèt pou nou apresye sa, ou konprann, wè moun k ap vann rad, moun k ap gade sa pou ki yo achte, nou gen ekip nou an ki te avè nou, nou felisite yo, se Carmen Lydia, se yon panyòl li te avè nou. Avèk Jennifer Torchon ki te avè nou, ki la, kap genyen kap filme, genyen kap fè son, genyen kap siveye nou pou nou di nou ki kote pou nou mete pye nou. Ou konprann? Nou salye ekip lan, nou di yo mèsi pou bon travay lan. Nou te gen anpil sipò avè yo. Gade moun ou konprann kap achte ou konprann nou menm menm tou nou achte tou ou konprann nou manje ou konprann nou blende nan nan gwoup lan nou fè yon sèl sa son stasyon nou pase bò stasyon sa e stasyon kal kotwi kotwi an son kote yon pwovens de san sendomeng gade taksi taksi yo sal menm jan avèk ayiti men chaje taksi pwòp tou wi ou konprann. So nou la avèk ekip lan kòm mwen di nou, nou gen Carmen, nou gen Jennifer ke yo rele Wikenya ki la avè nou, gade moun kap gade nou, kap vann dlo, boutèy dlo sa yo vann 15 santim, w achte enben 15 peso nan w achte dlo pou nou bwè sou swa pase w lan ba a lan, kounye an se kamyonèt kap pase ou konprann, anba pon e lan lari nou ye. Moun nan lari la, bon, mesye la se yon mandyan ke l ye, l ap bwè dlo, l achte yon boutèy dlo, solèy la gen lè cho pou li, li mete, li mete l chita lon lonbraj, l ap bwè dlo, ou konprann, n ap gade machin k ap pase. Se tankou yon se yon yon kote 4 cheme ki fèt an kwa anba pon an. Ou wè machin ap moute, machin ap desann, machin ap vire agoch, machin ap vire adwat. Men le pi an pi fò ladan yo se machin tap tap, se machin komèsyal, se biznis y ap fè. Lòt moun yo se moun ki vin achte oubyen mèt biznis yo. Bèl afè, ou konprann, bèl anbyans. Konprann? Nou byen kontan, pa gen kouri, pa gen kè sote, pa gen tèt fè mal, nou la, nou nan lari an avèk moun yo, ou konprann, avèk ekip nou, nou gen yon ekip ki trè solid ki avè nou.